Ok map fè sa. Mwen t avèk yon lepè ok. Nou ansanm toujou men m bezwen mennaj.
Ou gon lepè nan menw men w bezwen mennaj.
Yeah.
Lepè a gen kòb. Depi l ka okipe ni moun m pral baw la ni ou menm nou tou lè 2 ansanm.

Yon gentleman, yon ka, yon gason ki poze. M pa bezwen yon moun tankou ou ki brital.
Ok.
Yon gason tankou ou ki renmen travay. Yon gason ki nwa. Ok. Ki wo. Paske m pa yon fanm ki wo.

Tou dabò yo map salye w menn e talè wi nèg madanm mwen map vin sou ou cheri map vin sou ou cheri e map salye w menn yo m respekte w menn m respekte kouraj ou donk e map di w sa aswè a se pa tout moun kap renmen w menn paske ayisyen lè lap fè betiz Li fèl menl pa renmen lè wap fèl konsome sal vle a donk se pa tout moun kap avèw brother ou se jèn gason menn yow nou gen yon entènèt ki an kaka lè nap fè kaka se yo menm moun ap konsome nap avanse konsa menn but aprè pwogram nan menn m panse ou tap febli lèm fin gade repons ou bay ou bay moralis yo. Sa fèm plezi e m son nèg konsa de tanperaman ki konsa m saj m dwòl m dous m dwòl e Neyou cheri madanm mwen kòman w ye? Ou kouri twò vit mwen anfòm cheri.
Ok non se konsa m ye depi m wè non depi m wè fanm mwen depi m wè fanm mwen yon kote yo m pral vin saj. Men fòm egzakteman ale nan bagay lan pou m di kisa bagay lan ye. Yo, avan tou m se Jean Jean Paradis, m se nèg Pòdepè. M salye ou, m espere ou anfòm. Gen de kalite la ou mande ke m pa genyen, men m renmen ou kanmenm paske m renmen fanm nwa.

M pa twò kout. Ou 1 mèt 80 konsa?
Men Toto pa tèlman wo? Ya.
Non, Toto wo, Toto wo. Enben se sa w. Lè m ap gade Toto k kanpe, Toto wo kanpe.
Ya, donk e.
Toto nòmal. An fèt se sa. Men, men, m p ap ba w manti, se pa, se pa sa yo. Donk e, m deja wè kiyès ou be, ki moun ou bezwen, ki gason ou bezwen. Men de kalite ki pral fè w bliye. E sa ou di yo lè ou kòmanse lè ou kòmanse enjoy moun sa a, lè ou kòmanse tande l, lè ou lè l kòmanse reveye ou avèk bèl ti mesaj, lè l kòmanse pran tan l pou l savure ou, lè l kòmanse.

Donk wap renmen vibe lan paske yow ou pral ak vibe lan paske ou panse sa privew kòmanse yon dyalòg avèw epi wap bliye wap bliye kesyon wotè a wap bliye kesyon wotè a.
Ann kout nèg wo.

M pa pale nan gwo mal non. Donk m nan ke di w, m jis di w sa l ye a. Men m byen enterese menm. M byen enterese. An tou ka,
m va tcheke.
Paske m renmen fanm nwa. Kòman? An tou ka, an tou ka, m ap sèlman di w, si w pa jwenn lòt. Map la kanmenm. Map la map pa janm ap chèche paske yoo bon m renmen fanm nwa anpil menn m annik gadew la epi m wèw nan mwen wèw nan mwen.
Ok moun kap pranm nan m kapab chanje vim pou li map gen pisel men fòk li an mezi pou sa.
Lèw pale de an mezi pou sa.
Mwen ap pale sa avè yon lòt moun. Mwen pale de to. Mwen ap pale ok banm pale. Moun map wè m kapab chanje vim pou li paske kan menm sim te ansanm avè moun mwen ansanm avèl la gon rezon. Son bagay ki koz men sa kapab chanje.

Premyèman. Èske ou okouran de sa? Tout gason, tout gason se bebe? Tout gason bebi nòmal. Gason bezwen lanmou sèlman pou l fè tout bagay. Gason bezwen love. Men fòk moun nan prè pou l aksepte. Gason ap kite lakay li inè di maten, l al travay pou l chèche kot kòb la ye pou l ba ou. Se sèlman love li bezwen. Gason bezwen love sèlman anyen ankò nan men nenpòt fanm li ye a depi gen lanmou tout bagay posib se lanmou depi gen lanmou ap ou wè respè depiw wè lanmou ou wè respè tou swit mwen menm mpa vle al pantan sou yon moun kap chèche fon dil donk se vre men depi gen lanmou tout bagay posib.

Antouka Neyou m te kontan tandew kontan wèw tou paske m renmen fanm nwa mwen renmen fanm nwa
mwen ka privew mwen ka privew pa pwoblèm ou pa dakò
ou pa dakò
antouka Toto lòt semèn nan ma baw ma baw nouvèl tande men.